Ou ala pawòl m chaje telefòn mwen. Zen yo bokou timoun. E sak fè nan lavi yo di w pa jij yon sèl moun.
Bonjou bonswa tout fèn kami verite yo Jodi an mwen pote videyo sa pou nou ankò kote ke nou pral pale ansanm de Zidnaelle et Djeniquène e answit madan Marielle. Zen an sanble pwès wi mezanmi. Jan nap gade bay yo la, Strong genlè bay manti. Nan live li te fè pou l te di e eksplike avèk piblik la tout peripesi li pase pou l rantre nan vi pitit li e Fednaelle li menm li bloke l. Daprè sa nap tande madan Maria eksplike la. Strong abandone l avèk 3 timoun nan kay la l pa janm pran swen l e ni vrèman yo pat divòse. Sa pwouve ke Strong genlè gen yon bagay wrong lap fè avèk medam yo. Mezanmi zen an konplike, zen an pwès. Kòm etan done nou menm nou sou rezo yo nou konnen sa kap pase. Pa bliye bay chanèl la yon abòne e like videyo yo pou nou kapab jwenn plis enfòmasyon. Ann al tande ansanm. Lan de uh
a pa lan de strong se mari mwen ok so mwen vini poum klarifye sa ansanm avèk ou paske m tande yon pakèt bagay m tande strong uh. Di li divose li pa divose mwen stil ansanm avek strong bagay sa yo mwen gen 3 pitit li kitem lakay la ansanm a timoun yo ok se tandem tande de yo strong fè pitit m pa konnen yo m gen dèy dè bagay lan men mwen epi mwen wè yo m pa on moun ki pral site non moun de seri de bagay ou konprann m pa vini poum fè eskandal.

Bon, pou vrè di, m pa pral ba w manti, fwaye a te kòmanse ba on ti jan mye, lè m vin wè bagay yo pa bagay pou mwen, mwen jis mwen menm mwen kite yo konsa. M pa pral fè eskandal, s on sèl legliz mwen ye. O, menm on legliz? Wi, mwen sèl legliz mwen. Ou pa t konn al legliz a Strong? Yè m konn al ansanm avèk li. Humm.
Men tankou left men levanjil ou ye oubyen katolik?
Levanjil mwen ye cheri. Ok.
Men tankou ou di yo di w son gen pitit deyò. Kòman l fè gen pitit deyò menm? Ou pa konn ba l tan oubyen te gen diskisyon?
Pou n gen ti diskisyon, se tande m tande Strong gen pitit, m te menm pale ansanm avèk Strong, m te di l sa deja, mwen di l konsa ke si l gen timoun, pa gen pwoblèm avèk timoun yo, mennen timoun yo.
Ou t ap pran timoun yo?
Bon, m pa di m t ap pran yo non, li te gen dwa vin avèk yo epi fè back and forth, ou konprann, soti ansanm avèk yo. Paske se pa tout manman ki pral asepte. te pot timoun nan rete deyo. Men kòman fè son fè pitit deyò èske tankou ou menm ou pa bal afeksyon l ta sipoze jwenn oubyen kisak pase.
Ou konnen se gason. Gason pa ka gen kontwòl gason. Humm
men èske men Kòman fwaye a te ye menm? Èske konn gen ti diskisyon, joure? Men èske tankou pou ou menm èske Strong son bon gason li ye se medam yo ki ki bal bwè ti konprime yo fèl dòmi yo konyenl paske gen anpil medam ki fè sa nan lari an m paka pral jije mariw sèlman.
Bon Map pale private ansanm avèk ou cheri ok.
Mph ok.

Yo sanble a strong byen tou m pa konn si paw yo sanble a strong men sa yo sanble a strong anpil.
Yeah timoun yo sanble avèk strong.
E se pa yon sèl timoun li gen nenpòt 4 ou 5 de yo m gen foto tou le 5. Antouka map lage tout map lage tout nan men Bondye ou konprann map lage tout nan men Bondye.
Nan men Bondye?
Wi. Kisa w pral lage nan men Bondye a la?
Sa ki fèt lan. Oh ok m konprann. Men tankou pou Snow kòman l fè fè pitit sa yo? Tankou li dòmi deyò oubyen l konn al travay li fè li fè weekend deyò? Dòmi deyò. An l dòmi deyò? Yeah.
Lè l vini ou pa goumen avè l?

Fednaelle viktim paske l gen 2 timoun. Fednaelle te klèman konnen Strong te gen madanm. Ou pran premye timoun bouche nen krèk ou. Menm jan pou Jenny Queen. Jounen jodi a piga Jenny Queen pase l gen mari. M pa vle moun pandan Blondedy ap sipòte Jenny Queen pou nou tou vin mennen Strong la tankou yon van santi panse moun pral sipòte Strong. Jenny Queen pa gen mari cheri. Jenny Queen ansanm avèk yon marye moun nan men l k ap fè kaka nan lavi l jan l t ap fè kaka a madan marye l la konsa l pral fè kaka a Jenny Queen e nou menm tou nou pa pridan a tèt nou m wè tout moun se aplodi woo strong jènjan jènjan jènjan jènjan paske m s on fi. Men m pa wè poukisa tout tolayito sa a. Eske Strong son minis? Non. Eske l son depite? Non. Eske l t ap travay nan bwat leta? Non. Pou ti, pou mouvi, pou seri, pou sinema. Apre sa Strong ap vin la cheri, l ap fè figi l byen di ke jan l di an. L ap voye mesaj pou nou, l ap, paske li gen tan konnen nou p ap vle ba l okenn, bon m di nou timoun, yon bagay trè senp. Ki manman kap nan diskisyon a papa a la, papa a fè lon derespektan k pral vle pran kòb nan men papa a pou timoun li. Manman ap toujou di a, m pa bezwen kòb ou, jan m ka viv a pitit mwen, menm ke kaka m bay pitit mwen manje m ap ba l manje. Manman ap toujou di sa, se manman ayisyen. Kounya Strong tou pran bagay sa yo pou l vin moutre pèp la l te bezwen okipe pitit li. A kisa w pral okipe pitit ou a la? Ou gen 2 nan men Fednaelle. Ou gen plizyè nan men Jenny Queen. Ou gen 3 manm a madan marye w. Kisa w ap fè? Ki travay ou gen? Gade Izolan k ap brase nan moman an la k son bòs, li gon li gen 2 timoun. Gade Tonymix ki gen kòb, li gon sèl pitit gason. Egzanp yo la. Rutshelle k ap fè kòb nan moman an la, m ap pale de Etchen, Maycine, Mamelange atis Facebook, atis YouTube. Atis kraken map pale a tout atis madivinèz menm jan a dam kone tikèt la. Gade Rutshelle gon sèl pitit. Princess Eude ki fin fè tout sal gen poul fè nan mond lan pran lajan nan pede al jwe. Atis number one. Li gon sèl pitit li fèk li gen yon sèl pitit m kwè l fèk fè la. Oubyen 2 pitit. Kiyes ou ye? Kounye wap vin moutre de se de vòs ou te bezwen okipe pitit ou a, kisa ou pral okipe timoun nan? San konte lòt moun nan sinema an, kon yon gwòs ki poko vle vin di pèp la sa. Paske yo pa, yo pa nan, yo poko nan levèl Jenny Queen a Fednaelle. Paske Jenny Queen a Fednaelle, timoun sa yo, menm ke w vin avè yo nan sinema vrèman vre ou fè yo jwe de wòl nan ti seri yo, men yo vin a tout chans yo, yo vin a tout power yo, vin fè moun renmen yo. Ti ala si Jenny Queen tiye Fednaelle si Fednaelle tiye Jenny Queen se sou konsyans ou.